Yow on vre fuckin ekip menn nou kanpe devan colombo pran 2 zero menn. Ki ekip?
Ah Argentine menn. Yow depi yon nèg fanatik Argentine bat menm ou ou ne pou soufri menm wi menn. Ou tou fanatik Argentine nan?
Yow son santiman m gen pou ekip la. Menm kem di m pap chofel. Depim wè lap jwe devanm m paka pa chofel non baz. Bon baz.

Monchè menm sou plas la m ta pral tcheke nou m panse nan lè sa nap sou plas la paske baba nou ouvri avan m deplase lakay la epi m byen kontan m wè nou m poze la nan baz la men sa gen la menm. M konnen nèg la menm. Mò move menm. Yè m pa dou yè menm nou fòk yon ekip menm pran 2 zo devan kolonbi menm ah. Zanmi sew k chwazi met tèt ou nan soufrans lan paske vye ekip sa lontan m diw konvèti vin brezil bat wè brezil toujou fè kè moun kontan baz fanatik brezil toujou ap kontan men. Depi kilè kèw kontan.

Kounya la se fanm sa mwen menm m chwazi pou fè madanm mwen baz. Kiyès e Rit oubyen ki an ki. Non map kite Rit baz ou konnen 2 fanm gen. Kounya wap ou bezwen Rit ak Ed. Yeah. Ou wap anben pase Rit. Romero. Men gade tenten mesye m la menm map soufri ekip map pran kou.

Zanmi m di w sa mwen di w sa ankò ni ou menm ni Djawens m te panse nou pat menm baz paske lè m gen fanm m di nou m gen 2 fanm patnè m nouri m pa nan sekrè avè nou e jis pou nou pa rive sou madanm mwen kounye a m di nou m ap kite youn nan yo menm si m ap kite fanm nan nou pa dwe rive sou li baz. Non monchè kote gen sa sa pa anyen monchè swa w kite swa w kite yon fanm monchè e patnè m ou ye m enève baz e patnè m ou ye w ap kite yon fanm ou ka pase m ni ou konnen m pa gen fanm. Ok ou m pap tande w ankò Djawens ou vle di m yon dènye pawòl m ale baz. Monchè denyè pawòl li nan kado bal, si w pa vle pase Romero fanm nan, kòm Romero di se Rit, e prensès Rit li pa bezwen, se 2 ket li tap pran, monchè Rit a tou 2 madanm ou bal. Swa yo vin touye w oubyen ou konn sa w ap fè nèg, mwen m paka ba w pyès konsèy zanmi. Men w konnen bal m paka marye a 2 fanm bal, fò m kite youn nan yo bal. Anben si w ap kite youn men nèg la bezwen l, menm ke w pa renmen Romero pran l non. Baz, mèsi anpil André baz. A.

M vin la pou m pran desizyon final ansanm avè w. Konprann? Desizyon final. Kòman desizyon final? Dayè ou konnen m dirèk.
Yon nèg dirèk m ye. M ap ba w tout reyalite a. Ou konnen m t ansanm avè w, m t ansanm a Kate. M t ansanm a Kate avan w. E Kate renmen m anpil, m renmen Kate anpil. M pa renmen l. M konnen w renmen m. Kounye a la m chwazi fè yon chwa. M ap pran Kate. Èske w konprann sa m di w la? Ou menm. Kòman w ap pran Kate la? Depi jodi an, nou pa ansanm ankò cheri. A monchè, ou pa ka kite m.

Ekspre m fè, m vin chita la tann li, menm anlè a l pap monte. Li pa peye kay, kounye a m jwenn yon nèg a ban m rezidans, m pral kite ansyen mennaj mwen pou li epi demen si Dye vle m pral peye sa. L ap wè m chita la, l ap sezi, m ap tou kite yon bon dosye pou li, m ap fè l kite.

Dotan plis tou apèn m pral parèt la pou m monte anlè a m wè w chita devan e pa ap isit cheri non m pa konprann sa k ap pase la non cheri non m pa konprann cheri cheri pandan w ap fè move san tout bagay rezoud princess rit

Non m pa gen lanmou non. Ede ou pa bo ap pase la cheri. M konnen fanm ou nèg ou renmen anpil la w ap. M konnen sa. Pale avè m cheri kè m cho.
Cheri ou konnen m pa ka pa bon m pa ka ba w manti. Sa m konnen cheri. Bon m te gen yon mennaj. Kisa?
Ou pa bezwen twò etone cheri. Se ke m pa t janm tande l. Men mennaj sa se te yon moun ki te renmen m anpil ki te toujou ap fou pou mwen e li te lòtbò. Ou konprann cheri. Kounye a la tande m vin tande li chache kontak mwen pa fanmi mwen li di m konsa ke l ap vin chache m. Chèche ki bò?
Isi li isi la cheri li isi aktyèlman map fonn lap ban mwen li fon lap fon rakèt pou mwen poum ka pati map oblije kite isi cheri kò ou fin pati wap di lò sa misye oubyen sa wap fè wap vre chèche m nan cheri m paka mwen ka fè gwosè bagay sa paske si moun nan panse se kounya la m sot kite princess rit wi cheri men cheri ou te toujou ak nou 2 si w te avèm sèlman gen kèk bagay m patap ka fè men lè w te avèk 2 fi ou pa gen chwa fò w gen chwa nan lavi an. Ou pa fè chwa ou pa fè chwa non gen de fi ou gen mwen menm mwen pat konn si ou te renmen m vre eskize m wap di m nan mwen menm ou kwè
monchè arèt fè kò fè zo chèch sa ou di m ou nan pou ou te gen de fi ou te toujou ap tchoupa de fi sak te di m se mwen menm ou te renmen Jis mwen mwen jwenn yon nèg ki renmenm kap depan tout ey banm diw valè lajanm depanse nan deyòm chita tout se mwen pou baw mont se mwen pou baw rad se mwen pou baw tenis tout bagay se mwen menm mwen menm kounyam jwenn yon nèg kap ban mwen poum poum kitel pou pou Esa w fèm cheri.
Nèg la peye apòteman pou mwen kounya nèg la pranm se oh oh non. Esa w fèm
cheri. Eske kè ki vizaj m pral gen ba devan princess Ruth pou m di pou m tounen avèl cheri

Cheri, m fache anpil, m pa konprann sa k pase talè a la menm. Pou m twouve madanm mwen, ou konprann, e tout papye li tan soti pou ou vin pran ou, hein, rezidans ou ki tan soti pou yon ti vakabon nan lari a, hein, ap mande ou, ap met ajenou nan pye ou, sa sa vle di?
Fache ou pa bezwen fache se ke ou konnen m k toujou eksplike w gen yon mesye k toujou ap vin ranje bagay yo pou mwen lè m gen pwoblèm m nan pou ou ou konnen ou pa la lè m fò m fè kèk zanmi pou ede m jis li pa wè lòt moun li renmen se mwen menm li chwazi renmen cheri m on foli k pran l la wi m pa konn sa k pran l la non se vre wi se pandan m ap sòti m panse ke w ap vini m chita devan lè m gade m wè misye parèt. Nyal mwen mwen mwen di ok ou pral vin la m pat ka kanpe la pale avèl m fon ti desann anba avèl misye tonbe ap di m yon pakèt bagay li renmen m misye sesi selòt bon ou panse ke m ta pral kite w pou mesye sa. Well chérie bon se madanm mwen yo konnen m renmen w men paske yo konnen gen anpil limena ki pran dyaspora pou egare ou konprann sa m vle di w la.

Sa cheri dakò.
Ok bye. Sa pap rekomanse dakò. Epi ok bye bye. Dakò bye tou menm. Je sais que je n'ai pas toujours été attentif à ce que tu désirais sans réaliser que de Kèt mesye pou jan map domine la menm domi m paka domi ki plan m ta fè la pou m fè Michael menm jan avèm nan moman sa m manke sa m ta fè ok. M konnen gon seri baz isi yon la ok m pral relel la poum mete nan bòl m pral dil m gen sida poum wè sa lap fè epi m pral mache di tout moun Michael gen sida poum fè yo pa pale avèl nan zòn nan paske Michael paka fèm mechanste sal fèm la jodi pou janm renmen Michael mesye hee anfen m paka viv san nèg dous la ti nèg la tèlman dous m tèlman renmenl epil kitem non mwen menm fòm dil m gen sida poum fèl fou. nan zòn nan. M pral rele an m ap fin di l m gen sida epi m pa bezwen l ankò pou tè m chache yon lòt nèg Michael twò mechan Rele m rele m Chanje nimewo nan Li gentan mete m nan achiv wi pase l fè m mal. Frè m ta wè princess Ruth pou mwen m ta wè al fè l eskiz pou m ta di Ruth e jwe m t ap jwe. Fò m ta gen yon plan pou m rive sou Ruth ki plan m ta fè la menm mesye. Jawens avek Romero neg sa yo fawouche. M ta pral tcheke yo m di yo ki plan m ta fè m rive sou yo.
Neg sa yo tchuipe pral tchuip sou mwen. Gad on koze men cheri a rele m. Kèt! M pran apèl la m tande sa l pral di. Alo bebe, mon amour. M anfòm cheri, kòman ou ye cheri? M anfòm mwen konnen w ap rele m cheri. Bon w konnen fòm dous mwen menm ye cheri. M bezwen w anpil wi pou nou kwase. O a cheri. E tchuipp. E non cheri e tchuipp m t ap tchuipp wi pou m wè si w te renmen m vre cheri. Sa li la cheri vin kote w ansent. Doktè a di w ansent. Sa li cheri. Nan depi w ansent epi bon cheri nap fon timoun. E jwe m tap jwe wi avan yè.

Lè w bezwen yo pap jwenn yo. Yeyeye Romeo M bezwen w wi baz Wa Jarens men sa e bon patnè m nou ye menm lè n fawouchè M bezwen nou mesye M antrave m antrave On bagay m gen pou m di nou Nou nan baz la Anba ok zanmi pam tèt frèt frèt mwen Map tcheke la Ok baz tchaw tchaw Map sou nou.

Lè mwen te fèk antre nan sirèn Mayela la, m te di, monchè, si se lòt fanm nan, si se Kate li te banm, li te kite a, m tap pran depi anlè wi, m te gen rezon pou m pale de fanm sa a baz. Banm di w yon bagay Mayela, fi a gen dwa pa gen sida wi baz. E sak fè Michael rele nou, rele m la, li di li ap pase nan baz la. Mwen ap tann misye.

Nou menm ki sot gade video sa la mesye, medam pa kite Yon fi pou Yon fi e pa gen 2 fi alafwa li pap itil nou anyen lavi a pa mande sa. Lè yon moun diw ou gen sida, ou pa kouri bay tèt ou pwoblèm pou kwè ke se vre. Ou dwe al lopital, fè egzamen, epi pou ba w kòm si tchwe tèt ou ap bay tèt ou pwoblèm. Paske depi yo di w genyen l, ou pral santi w gen tout pwoblèm. Manti. Fè tès avan. Epi pa imilye yon moun ki gen sida. Aya! Aya!
Sinema lakay! Piw!
Piw!
Piw! Pa!